Byenvini ankò sou platfòm 14 TV show a nou prezan festi kanal ki tap fèt yè ki te 30 e nou gen avèk nou la yon bèl atis yon bèl DJ tou anpil moun rekonèt ki se Michael Brun Michael Brun kòman ou anfòm? Nou la wi sak pase?
Nou anfòm tout bagay poze nou la nap swiv. Eh nap swiv nap swiv m tèlman kontan ke m la jodia. Ah nou m panse ke pèp wanament lan plis kontan wè w la toujou nan aktivite sila donk se kijan anbyans lan te ye pou ou nou remake ou sot jwe la ou kraze bagay Ann di ou chire djòl la nan mòd moun Okap. E kòman ou te santi ba yo, avèk ki santiman ou ka remèsye pèp Wanament lan? Santiman ke m ka di se fyète. Paske lè m wè sa k ap pase la a, pou konsè an li vreman bèl ke nou ka pataje mizik nou. Nou vreman selebre n ap selebre Wanament. E tout travay ke y ap fè pou kanal lan, pou imaj ke ap chanje nan peyi a, m ka di ke sa se premye fwa ke m vini, se pa dènye fwa ke m ap la, m ap tounen ankò. Ok, men se, eske se premye fwa ou jwe nan vil Wanament? Wi, premye fwa ke m vizite Wanament e premye fwa ke m jwe nan Wanament. Ok, nou remake ke ou te gentan gen kèk jou avan festival la nan Wanament, se kijan ou te viv sa ansanm avèk moun nan zòn nan, kòman yo te akeyi ou? M rive jodi a. Ou rive jodi a? Paske yè, Annie te di sa, yè m te nan Californie. E li te di m ke li te vle, depi semèn anvan an, li te di m, m vreman vle ke ou vini ladan l. E m di, pa gen pwoblèm, anvan ke nou fini konvèsasyon an, m ale sou entènèt lan, m achte tikè a, tout bagay, men m te Kalifòni, m te gen yon lòt pwojè ke m t ap fè. Donk, m ateri Ayiti a 3 zè pou m rive isit. 3 zè PM? Wè, 3 zè PM.
E m te Kalifòni iyè. Donk m pran vòl lan a 10 zè PM pou m rive isit. Ok. Men se kijan ou te gentan prepare show oubyen ou just vini epi. Vini avèk vibe lan. Avèk vibe lan. M te konnen ke se jis parèt bò isit, jwe mizik lan, pataje eksperyans ansanm ki t ap vreman enpòtan. Ok. Èske ou te gentan vizite kanal la? Non. So m te wè l, men m vreman, pwochen fwa paske m ap tounen ankò, Fòm pati demen deja men m konnen map tounen poum vreman pran tan poum wèl.
Michael, ou vin jwe nan Wanament pou premye fwa e ou gen anpil tan ke ou pat janm jwe Ayiti tou. Se kijan ou twouve ou kounya la kap jwe nan peyi ou, an nou di peyi natal ou, kòman ou twouve bagay yo, di ou tap jwe deyò, ou fè plis tan ap jwe deyò ke anndan peyi ou. Kounya la se kijan ou retwouve ou pandan ke wap jwe anndan peyi ou? Se menm bagay ke m te di ou anvan, se fyète. Pou mwen menm pou m ka tounen lakay pou n gen yon bagay konsa avèk tout diferan tip de atis e inite ant atis yo, kominote an, li fè m vreman fyè, li fè m kontan e li ban m espwa. E m panse ke avèk tout sa ke m eseye kreye nan mizik pa m epi nan pwojè pa m tou, nan eksperyans avèk tout kalite diferan bagay ke m fè nan lavi m, m vle ke m pataje espwa. Donk eksperyans sa ban m espwa.
Ok, nan nou konnen peyi dayiti li menm ki gen yon difikilte nou kapab di ensekirite kap ravaje an nou di pòtoprens nòmalman, se ki mesaj ou ka kite pou dirijan yo ansanm avèk pèp la? Sèl bagay ke m ka di se ke gen de zòn ki vreman gen anpil difikilte. E nan zòn sa yo, m konprann si anpil bagay ap rive e li difisil pou n viv. E an menm tan, se nan moman sa yo lè n ka vizite yon kote tankou Wanament oubyen Kap Ayisyen, diferan pati de peyi a, ou wè ke se pa tout peyi a k ap soufri konsa. E m espere ke nan fiti a, nou ka petèt gen plis moun ki vizite lòt pati de peyi an, e nou ka chanje rès peyi a, epi apre sa nou ka chanje Pòtoprens. Daprè ou menm, ki sa kanal la vle di pou ou? Pou mwen menm, li vle di plizyè bagay. Premyèman, m panse li vle, li montre fòs nanm Ayisyen yo. Dezyèmman, m panse li montre inite. Pou sa sa ka rive, sa anpil moun travay ansanm pou sa. E pi pou mwen menm twa, twazyèmman li jis banm fyète ankò paske son bagay ke nou ka di kounye an ke na avèk kanal la, nou ka gen manje, nou ka montre ke nou fè yon bagay ansanm, li li reprezante anpil donk li son bagay vreman spesyal m panse. M panse nou pap kenbe w twòp paske nou nou nou panse ke ou fatige. Si w tap gen yon dènye mesaj pou jenès la oubyen pou yon yon. Pou yon moun ki ta renmen vin DJ menm jan ansanm avèk Michael Brun se ki dènye mesaj li tap di?
Sam tap di nou se fòk ou orijinal donk si ou gen yon ide nan tèt ou ki diferan li ka vrèman bon si ou swiv li gen de fwa gen de moun ki diw non fòk ou fè konsa konsa konsa but si ou gen yon ide nan nanm ou ke ou konnen fòk ou swiv Eseye swiv li. Se konsa ke m rive kote m ye. Anvan ke m te DJ, m te sipoze medsen. M te al lekòl pou medsen. E kounye an m s on DJ. Donk mwen ap di pou nenp, gen anpil lòt moun k ap gade sa, m konnen gen plizyè bagay ke ou renmen fè. E m espere ke petèt lè ou tande mesaj sa a, w ap gen lespwa pou eseye yon bagay ke ou vrèman renmen. Petèt ou pa konnen kijan l ap rive, men ou renmen l, ou santi ke li enpòtan. Donk, Pou tout moun kap gade, m espere ke sa ede nou, e m kwè nan ou. Ok pou nou fini ki kite yon mesaj pou fanatik 14 TV show yo ki pral gade show sa. Ah bon, shout out 14 TV, mèsi anpil pou entèvyou a, pou sipò a tou, e m espere ke tout moun kap gade ke nou byen dòmi paske mwen menm fòm byen dòmi aswè a. Menm kazi map byen domi apre wanament m vreman kontan. Ok mwen menm tou mèsi tou se ton fyète pou m te fè ti pale sa ansanm avèw nap retrouve yon lòt fwa ankò mèsi ok alright.